Gen de bagay ou gade, ou gen dwa entèprete l fason pa w, men lè se mèt Afya ki esplike l li pi bon. Entwodiksyon an, what happened?
Well, what happened is, ou konnen ke m t ap travay ansanm avèk biznis patnè mwen, epi pou yon rezon ou pou yon lòt. Ki moun ki te biznis patnè w? Paske fò w antre nan bagay la jan l ye a. renmen zen. Sa fè lontan non sa fè lontan mwen manadja ki tap sote tèt li genlè sekirite met manadja oh. Manadja gentan di non depi lè manadja di non nou paka di non.
Nou tap travay ansanm m te gon konpayi ansanm avèk yon jenòm ki rele Papillon se avèk li ke m te kòmanse konpayi an e Papillon li menm vini avèk demwazèl lan so nou kòmanse travay ansanm epi. Ou pat konnen l avan sa?
Non.
Konpayi an te gentan sou pye lè yo mennen l vini nan konpayi an pou nou te kapab fè yon patenarya. Nòmalman se te nou twa, epi kounye an la vrèman vre biznis lan te kòmanse ap mache men Papiyon te fè yon bagay ke mwen pa t renmen ki te fè ke mwen te vin pèdi trust nan li, m pa t fè l konfyans ankò. Lè l te fè mouvman sa a devan mwen, epi mwen menm avèk demwazèl lan nou te ap pale vrèman pou nou konnen egzakteman kòman nou te kapab fè, paske kòm nou deja fi deja, pou nou take over konpayi an, paske sa l fè a te fè nou parèt vrèman lèd antanke fanm nan konpayi an.
Bon, finalman, vrèman vre, bon, alepòk, m pa t konprann mouvman k t ap fèt lan, so mwen te. Mwen te ede li mete ansanm avèk li kont Papillon pou nou te kapab pran konpayi an. Alò yo toujou di sa. Lè w di kont lan, nou te bay koudeta oubyen nou te pale avè l, nou di daprè sa w fè, sa w fè? Bon, nou pa t vle kontinye ansanm avèk Papillon, nou pa t vle kontinye ansanm avèk Papillon ankò, lepoukwa, paske sa ki te pase an, so nou te vle kanpe. Nou te vle kanpe konpayi ansanm avèk li. So, sa nou vin fè kounye a la, nou achte konpayi an nan men nan men misye. Men misye te gentan gen lòt plan tou li menm. Li te gentan gen lòt plan pou l t al kòmanse. Se yon pil istwa wi. Paske, so, avèk pil istwa sa, what's going on? Avèk pil istwa sa nou pa ka, ou konprann, nou pa ka pa bagay. Oh my God ok Donald Trump just hijack my interview so Donald Trump is gone. Sal gen he got impeached? He got impeached he's no longer president so welcome back America so So konnya nou di bon nou menm nou pral fè afè pa nou. Yes nou di nou pral fè afè pa nou so nou pran konpayi ansanm kòmsi 2 fanm ki pral mèt konpayi an epi pou yon rezon pou yon lòt Mwen menm m panse konpayi an se konpayi nou, nou kontan, gade n ap fete, nou kontan, ou konn de fanm, nou pran yon konpayi nan men yon gason, nou mete nèg la deyò n ap fete. Epi pandan n ap fete konsa, epi mwen menm gade m ap voye mesaj ba ti nèg la, m ap di l o, m ap janm travay avè w ankò, ou sesi, ou sela, gade m ap ouvè kò m, ou konnen m se yon ti landeng. Epi l di m o e vre konpayi an e pou ou l ye? Ou mèt konpayi an tou? M di a, sa nèg la di o, epi m ap gad papye yo online la m pa wè non w sou yo non. M di wi nonm sou konpayi an What are you talking about? Epi misye voye yon screenshot ban mwen boom lè m gade m pa wè non m fè oh Ou rete Kot palmarès konpayi an Hey What did you do? M rele biznis patnè m oh Makomè Apa se sèl non ki sou konpayi an Sak pase Bon ou konnen m te pè fò m te pwoteje nou Umm umm M t oblije mete konpayi an sou non m Bagay sa yo sesi sela se lòtbò. So m di, ok. Men a lepòk, m stil sòt toujou, m stil pa konprann. Kounya e lè m.
Bon, li pa t di w, Blan, we're gonna do it talk over, this is what's gonna happen, sètadi nou pa t gon, li pa t esplike w. Nou gon, yes, konpayi an n ap pran l lan men misye, konpayi an ap vin konpayi nou, konpayi an ap vin pou nou de a. Ok. Bon, tout lè Misye te nan konpayi an, konpayi a te gentan anrejistre sou non l, mwen a ti nèg la nou jis pat janm konnen. Depi lè yo mennen l vin nan konpayi an li tou vini, lè annik antre nan konpayi a l tou ale online li anrejistre konpayi an sou non l. So mwen pa konnen, ti eleman an pa konnen.
Se lè bagay la vin kraze kounye a ti eleman pral find out ke konpayi an. Pa sou non nou youn, ni mwen menm ni li menm, konpayèy sou non l li ye. Kounye a, lè m konfwonte l, li di ke se te pou l te pwoteje m. Kòm li pa t gen ankenn pyès mwen pa t ganyen m, so se sa k fè ke li te oblije mete konpayi an sou non pa l sèlman.
So mwen menm ki sòt toujou, m di ok, but lè m rele manman m di manman m bay sa, manman m di bullshit, non, en en. Ou pa gen papye yo? Li pa gen papye yo, li te dwe rele w mande w papye yo, bon l nan telefòn avè w tout nan nwit. Alepòk se te tankou madanm a mesye nou te ye, tout dezè, twazè di maten nou nan telefòn. Paske n ap pale, n ap fè plan, nou pa janm dòmi. Mari nou tout pase gade nou toulède a epi n ap ri. Mari m ki ri m la wi, li di, mari pa m tou wi, jouw y ap joure m la wi, nou nan telefòn twò ta. So pou twa mwa. 3 mwa nap goumen pou nonm al sou konpayi an nonm pa ka ale. Li difisil, avoka pat reponn, avoka pa bay sesi, a e m gen tout tèks mesaj yo la, tout voice yo la. M pa janm delete yo, m kenbe yo la. Avoka pat ka fè sesi, avoka pat ka fè sela. Pou 3 mwa Wilfrid, m pasyant e lè sa map travay sou blondediferdinandshop.com. So tout fokis mwen se sou blondediferdinandshop.com li ye li pa sou lòt konpayi ankò. But ou toujou ap mande sa kap fèt. But mwen toujou ap mande detanzantan sa kap fèt, sa kap fèt, kote konpa, sa, Konsa ka sak regle kot papye yo bagay sesi sela ou kapab menm wè nan on epizòd nan show a nou te fè gwo diskisyon pou papye e konpayi an finalman aprè 3 mwa biznis pam nan vin ouvè lè biznis pam nan ouvè nan mwens de 2 semèn m fè 2 fwa la valè kòb ke nou te fè pandan yon peryòd de 8 mwa nan nan konpayi sa nou te gen ansanm nan. Ok.
Epi m vin chita m ap reflechi m di ah tank m ap goumen avè l pou l mete non m sou yon bagay paske mwen m gentan pèdi tout konfyans nan li m pa fè l konfyans ankò paske m mande l password konpayi an plizyè fwa website konpayi an plizyè fwa pou m monte sou li li ban m yon fo website li ban m yon fo password li di l pa sonje l li pa sesi li pa sela kòman w fè gen yon website online ou pa sonje password li so m di ah Bon m kite l epi m rele l m di l you know what, kenbe konpayi an, m jete m mwen menm, so ou mèt kenbe l, kenbe la tout pwodui, kenbe la tout bagay, on sèl bagay m ap fè m ap make sure tout pwodui yo vann nan men w, m p ap kite ankenn pwodui nan men w. Lè yo fin vann, kenbe kòb lan. Ou mèt kenbe kòb la paske ou pral rekòmanse ankò. W ap bezwen pwomosyon, w ap bezwen anpil bagay. M di kenbe kòb lan, epi kounye an la, lè tout bagay fin vann, epi n ap fè on live ansanm, pou nou fè pèp la konnen ke nou pap travay ansanm ankò. Paske lè nou te kòmanse, se te nou 2 a ki te kòmanse ansanm. Kè kontan, nan karèl, griyen dan, ou konprann sa m di w lan, fè foto, fè videyo tout lasent jounen. So, m pa wè pou ki rezon pou n ap kite, pou nou pa kapab fè l amikableman. Mwen di l sa. Li di m, ok, pa gen pwoblèm. Li vini, l fè reyinyon, l fè meeting pou tout bagay rekòmanse, tout bagay pa t ka rekòmanse. Next thing I know, e wè m wè l sou Facebook. Li fè li fè entwodiksyon ke li pap travay avèk mwen an poukont li. Jan l fè l la se kòmsi ke li revoke m. E li di se li k mèt konpayi an. E li gade m gade m wè tout moun ki pat renmen m alepòk, li te gentan al fè ekip avèk yo. Epi menm moman tout moun sa yo sòti an sipò de li menm. Epi pou dezan li bouliy m sou Facebook lan, joure m, ban m tout non potepe, tout pwomotè l ka jwenn sou Facebook lan pou fè joure m, denigre m. pou l te ka pase li menm. Epi pandan dezan sa a mwen menm m rete m ap gade l paske m pa t janm vle sa vrèman. M jis pa t vle nan konpayi ankò bòt m pa t bezwen pèdi yon zanmi, m pa t bezwen yon enemi. M jis pa t vle fè biznis sa avèk ou ankò. Bòt nou te gen yon pakèt lòt pwojè. Pwojè reyalite cho a te sipoze fèt. Karyè mizikal mwen se li ki te sipoze manadjè m. So tout sa yo t ap toujou fèt. Nou jis pa t ap. gen konpayi ansanm ankò so nou tap vin 2 fanm endepandan nou chak gen biznis pa nou Youn ap sipote lòt. youn ap sipòte lòt pandan se tan nou stil ap fè lòt biznis ansanm nap vwayaje ansanm tout bagay m pat janm gen plan kòmsi poum te kreye yon enemi sa sa pat nan tèt mwen ditou se gadem gadem wè video fèt entwodwi sou Facebook san mwen pandan se tan n te sipoze fon live lèm eseye rele telefòn mwen gentan bloke yeah m gentan bloke sou Facebook m gentan bloke sou telefòn mwen so m e lè sa manmanm di. Yeah son bagay byen monte liye. Mwen enbouche se komsi yo metem nan yon barikad yo barem mpa gen kote poum pase mpa konn ni pye ni tèt lè sa mtandem vole mtandem mtout bèt epi moun komanse jourem moun komanse bagay epi yo anvayim sou nèt la. Lè sa rive what did you do what did you do nan lè sa ta prale nan moman sa tap dewoule a what did you said to yourself? What I said to myself m di map tann li rive nan senses li, m te m te emosyonèl a lepòk, lè sa fèk rive an, emosyonèlman m monte m fon live, emosyonèlman m monte m fon live, m fè live la m eksplike sak pase an, men pèsòn moun pa tap tande m paske li te gentan byen manipile plan an, paske plan an te gentan monte avèk tout moun ki pa renmen m yo. Ou konprann sa m di w lan? Alepòk m te gen yon moun ki te pi fò ki te kont mwen sou nèt la, ki te gen yon vwa vrèman ki te pwisan sou nèt la. Li gen tan team up avèk moun sa. So, yo gen tan monte, yo gen tan bati plan pou yo tout kont mwen. So, vwa m vin pa t enpòtan ankò. Sa m te gen pou m te di. Sa pa t enterese moun yo pou yo tande. Non.
Vwa m pa t enpòtan ditou. Ou pa t kriye? Yeah. I did. I did. Sa k te ba w kouraj? E ki kote w te jwenn fòs e kouraj pou w rebalanse, pou w di ou wè la a, m pap give up? Paske nan moman sa a la a, ou te gen, ou te gen dwa just to crash, pase yon moun ki te nan sèko w for nine months, mari, manman, timoun, tout bagay nèt. Wilfrid, m pat gen moun, ni m pat gen anyen ki te ban m kouraj, paske, Nan moman ke mwen te ye an, mwen wè tout sa ke m te travay pou li depi yon jèn ti fi, se kòmsi.
Tout bagay sanse disparèt. Ya, yon sèl grenn moun ke m pa t fè anyen, yon sèl grenn moun ke m jis t ap travay ansanm avèk li ki fè tout bagay sa yo. Kòmsi, kòmsi m pa gen yon vwa. Ou konn wè lè w pa gen yon vwa? Ou konn wè lè w lè w lè yon moun akize w de yon bagay moun nan di w vòlè e l di w gen prèv pou l pwouve ke w vòlè epi li fè tout moun kwè ke li fè tout moun konnen ke ou vòlè li fè tout moun konnen ke se vòlè ke ou ye epi tout moun kwè l vrèman vre so pa gen yon ka di. Bon menm si w di wi m vòlè vre tèlman moun ap peye atansyon a sa moun nan di an ke ou son vòlè a menm si w di wi m aksepte m vòlè yap di manti manti wap fè manti yo pap menm peye atansyon ke ou admèt ke wi m vòlè vrèman se sa ke li fè. Jodi a Nou tande vèsyon Blandedy a l pa janm pale ou pa men yo te mande w pou siyen papye a vre? Presyon pa presyon wi fòm te siyen papye yo te mande m siyen papye m gen kontra la nan telefòn mwen menm men wi fòm te siyen yon kontra wi. Humm now where is this going Nap beef Eske beef la bagay oubyen son chapit ki te ouvè ou fèmenl pou kontinye? Sa se jis yon chapit ki te ouvè m pa janm pale pou 2 zan epi m pa vle monte live m pa gen tan pou bagay sa pou m vin ap reponn moun live oubyen beef moun ou konprann m pa nan beef a pèsonn. Lè w gen kòb se sa w fè you spend your money. Yes ou depanse w konprann ou depanse w on ti kòb ou konprann ou depanse w 10000 dola w di manager a. Ala gon dimil dola nan pwojè sa a mwen epi pou m pou m fè feeling pa m pase. Ou konprann? Epi apre sa l fini la, that's it. M fini wi. Why Poukisa ou santi fò w te reponn fò w te fè mesaj sa a pase? Paske Ayisyen an gen yon tandans depi w pa reponn, depi w pa pale pou twò lontan. Li panse w pè. Ou guilty tou wi depi w pa pale. Wi, ou koupab tou. Paske gen anpil moun ki pa konn istwa w sa. Gen anpil moun ki rantre nan istwa w lan, yo jis pran w, yo jis pran w side, men yo pa konn vrèman istwa w lan. Yo pa konn sa k dewoule an vrèman. Paske m pa janm pale. Tout atak k ap fèt yo, mwen pa janm pale. Ou ka gade te gon epòk misye te misye te fanm fatra, m pat bon, tout sa m fè pa bon, m s on vèmin, m s on pèlin, mwen sou mwen tout bèt. Ou konprann sa m di w lan? Yo menm se te la fam klas, la fam vètyez, la fam ki respèk son mari, la fam ou konprann ki pap janm fè bagay m ap fè, kounye a w ap gade w wè 21, 31 toujou menm 1 an, nou fini menm jan. Hi papi, hi daddy menm bagay la, menm menm sinifikasyon an. Eske pandan nou te zanmi Florence te janm gen pwojè chante vin atis kel ye kom nou te zanmi pwopletan eske se te gen sa ladann? Non non non non pat janm gen bagay konsa son bagay pou jis pou fèm plezi son moun ki devlope yon karyè jis pou fèm wè. Pwiske m te djwap konpayi an, bon kounye a bon, bon m pral, m pral montre w m fè tout sa w fè. Bon m pral vin tounen w dezyèm Blondie Ferdinand. Men sa pa deranje mwen menm, m renmen clown. M renmen clown mwen, m renmen gon dezyèm mwen menm, sa pa deranje m. Men pandan w nan pwosès la, paske, an m di w ti bagay, menm nan polemik. M sonje lè m t ap grandi se te polemik antre T-Vice avèk Djakout epi m kwè Martelly te vin antre ladan l tou. Li pa sipoze destriktiv. Li pa ka destriktiv. M pa gen pwoblèm sou rezon k fè m pa janm reponn li ni kòmsi antisipe sa ke l ap fè se paske li destriktiv. Li p ap fè yon polemik, li p ap jis li p ap jis ap takinen kòmsi pou l pase. Paske se nòmal Ou pat janm te gon talan, ou son manman 3 pitit on madan marye, a laj ou 33 zan, ou pa gon karyè vrèman ou pral kòmanse, son bagay wap fè pou le plaisir, just for the fun of it, ou pat fèt a talan, ou son moun ki timid, ou pa on moun ki renmen kamera, se, fòm di w sa byen, moun li montre w ke l ye an, se pa moun sa l ye ditou. Mwa menm mwen konnen vrè li menm nan. Vrè li menm nan pa bèt nou al montro la vrèman se pa moun sa ditou moun ou wè lap montro lan la se pa moun sa ke li ye ditou ditou ditou. Men kanmenm e se sa e jodia mizik sa soti e ou di tout sa ou te gen pou di nan mizik la. Yes. Is this it?
Ou fini, pwen final, epi ou pral pase avon lòt bagay? Non, nou fini la. Mizik sa se jis pou m fè feeling pa m pase, pou m fè emosyon pa m pase, pou m fè mesaj pa m nan pase. Ok. Paske m wè se live tout bagay yo fèt, se pwomotè peye pwomotè bò isit, peye pwomotè bò lòt bò, pou fè atak. Ou konprann mwen, m pa gen tan pou bagay sa yo. Ok. Ou konprann? So, m son granmoun, si m gon pwoblèm ak on moun, m parèt sou ou m di w li. An granmoun.
Kòm m pa pral live.

Ok wa wap byen travay wap byen travay.
Hermione ki se designer mwen se li menm ki koud rad pou mwen so se li ki fè robe sa so Hermione merci beaucoup pou support ou pou tout lanmou ke ou pote nan projè sa ansanm avèk nou. Men yo koud rad pou ou sèlman oubyen li ke se sal fè menm li ka fè sa pou lòt moun tou? Hermione ki fè rad sa li fè pou tout lòt moun li koud pou tout lòt moun e nou genyen tou Betty Once boutik. ki te ban nou rad wòb vè ou wè sou nou ki fèk kòmanse a se nan Betiyonn se boutik nou gen anpil moun ki sipòte nou nou gen may kliche tout rad vètman nan studio ou wè nou fè bèl bagay djakèt bagay sa yo se may kliche ki fè yo Linda merci chérie e nou gen Graceful Beat ki se mekòp atis mwen kouzin mwen fanmi mwen zantray mwen se li ki fè makiyaj pou nou ka wè makiyaj la. Flawless nan video a ou wè vizaj lan se kòmsi son bagay se beur li ye e nou genyen manager a ki te sipòte mouvman an tou ki te kanpe san pou san avèk mouvman an e nou genyen ti mesye ICAM yo ki fon travay ekstraòdinè si gon video kap fèt la pou rès 5 an kap vin la yo se pa ICAM ki fèt konnen moun kap gad video sa yo la gon pwoblèm. An palan de management eske kounya la nou konnen lòt adjebit se te. Li te konn dirije yon lòt jan. Jodi a, Blandy Ferdinand an solo, èske w gen yon ekip manadjè k ap dirije? Ki moun pou yon kontakte si yon moun bezwen bokou? Pa ki mwayen ke moun yo ka fè sa? Ki moun k ap jere w menm? Bon, manadjè mwen nan moman an la, tout moun konnen deja se Frantz, Frantz Saint Cloud ki manadjè mwen e nou genyen nan team management lan Harold nan team management lan. Se moun sa yo kap manage mwen kounye an la, so si yon moun ta bezwen mwen, telefòn nan se 561 634 17 48, encore une fois se 561 634 17 48, se nimewo sa pou yo jwenn mwen si nou ta bezwen booking pou kwakseswa ke yo ta gen bezwen an, but nou gen yon full management dèyè do nou la nan moman la, nou gen moun ki devan gen moun ki dèyè nou pa ka site non yo. Men fè, poukisa ou fè chwa de ekip sa a? Bon m te. Kisa yap pote ke ou pa genyen? Bon, m te travay avèk Frantz deja nan nan festival West Palm Beach lan. Zanmi an di ou te ba l koudeta, Frantz se te moun pa l, se ou k pase pa anba ou pran Frantz nan men l. Ki zanmi k di sa?
Ban m non zanmi an. Non, zanmi nou Djebit, se li k te kòmanse festival la a Frantz, premye a, premye djaz ki te konfime, epi se gade l gade ou wè ou pase pa anba, zoom, ou pran Frantz nan men l. Ayayayy! Reponn, ba m bonè. Enben, yo di fanm gen pouvwa.

Pèdi Queen nan map pran Queen nan wi bon Djebeats te di bon mwen m fini m pap regle anyen serye ak Queen nan ankò so Frantz pran Queen nan tou yo toujou di sa wi cheri tout sak pa bon pou youn li bon pou yon lòt. Men kanmenm apre apre mizik sa m konnen ou te dim ou gen 5 bagay ke wap travay eske 2020 an nap jwenn mizik mizik mizik mizik nan menw? Wilfrid nou tèlman gen bèl pwojè nou tèlman gen bèl bagay an kour 5 men nou pa gen 5 mizik sèlman men fantom fèk dim lal gon lòt mizik pou mwen Ou la. fake, ou tou anonse sa bon l poko ba ou l menm. Oh m tou di sa m mare pye l. Talè m pran afè m. M mare pye l. M mare pye l ou konprann m tou mare pye l so nou de jou an jou manager a manager ekip management lan travay avèk yon seri de gwo atis ki pou ede nou nan mizik yo. Nou tèlman gen bèl tèks, nou tèlman gen bèl mizik kap vini, Twenny Twenny si w pa yon fanm 2 pye pantalon wap bezwen palmarès wi humm. Fantom, ou pwomèt yon bagay ankò wi. Let's see tonton. Yeah sure, sure.
Ou pwomèt yon bagay ankò wi. Of course yes.
Why?
Poukisa?
Because gen, mwen renmen defi, mwen renmen leve defi. M renmen lè.
Pa gen koreksyon fè depi lò video a lage video a bèl mwen renmen le fèt ke ti mesye yo black frechè pa la avèk nou but gwo nou voun gwo kout chapo pou ou black m renmen le fèt ke yo mete tout soufrans tout doulè m yo pandan 2 zan nan yon video de 5 minit an rezime yo konble tout bagay m santi tout bagay konble. Sèl sa yo sèl sa yo gèlè pa mete pou mwen son ani son on bòz mekè k tap joure m sèlman bòt aprè sa bòt aprè sa tout bagay ladann video a konble. Konble nèt men kanmenm mizik la soti jodia ofisyèlman èske Itunes, Amazon èske mizik sa ap disponib

Jis achtel pou nou bay sipwa pou nou bay lanmou an depi ou te renmen video an renmen mizik lan on grenn dola. On grenn dola.
Yo dim ou gon mizik a Gazman. Wi.
Gon mizik ou Blaze one. Ou gen Franco Lo. Hey! Elan di ke e e e e e. Eh eh u. Ki kote ou soti pou gentan jwenn tout featuring sa yo. Eh men mande Bondye nan. Premye sa w lage sa Fantom ki se papa rap la ki se. Eh men longue palmarès longue palmarès.
Limyè e konsa m rele kounya.
Kisa w rele? Limyè. Limyè!
Lè w gen palmarès se konsa wi. Se konsa, eske pwojè sa yo 2020 tout nèt pral soti, nou gen yon timing? Anpil pwojè, nou pa pral lage tout pwojè yo yon sèl kou paske fòk nou bay moun yo yon souf pou yo enjoy. Nan men, pandan w ap pale a tout fò, santi w fò, fò w montre moun yo fon albòm tou wi. Fon album ou pa janm konnen fantom. Nan li pa pa janm konnen ou pap fè ka. Non depi ou gen 6 7 mizik ou fon album nan. Fon album ou ka fè yon album 10 mizik 15 mizik alèz. Yeah.
Bon nap travay nap travay sèl sam konnen nou pa manke pwodwi e nou pa gon pwodwi nan men nou ki pa hit. Di sa ankò. Nou pa gon pwodwi nan men nou ki pa hit. Tout sak nan men nou se dife li ye boule nap boule. Nou pa ou konn sak bèl la Wilfrid nou pa konn ki mizik pou nou lage.